Se avan aktivite m. So m vin gen plis talan menm kounye a. Kounye a se lè m ka pa pa pa pa pa mwen m la toujou stab. Pa pa pa m gen m gen stress level. Sèl pou ane 2020 an bagay se either you believe it or not m pèdi plis ke plis ke 100 mil dola ki ta dwe rantre vin jwenn mwen. Ok pou 2020 an akoz de corona m pèdi plis ke 100 mil dola so tout stress sa yo la aktivite li a prale gen de lè m bezwen li bò kote m pou ede m pou you know but fòk li travay anpi boom aktivite vin kòmanse tou boom m ouvri sa boom map fè sa boom map fè sa and then li vin gon disconnection li gon dekoneksyon. Men sa vle di ke jan w pale an ou te wè ke se te. Ou te jwenn fanm fanm vi w la tout bon. Yeah yeah You know anpil moun ap di konsa oh se paske yon tis this this this is la e misye ap chache popilarite ah. So ou pat konnen kiyès li te ye lè w te rankontre l nan? Not like that not like that. Kisa sa vle di not like that? Like
you know apre nou vin rankontre m vrèman envesti tan pou m chache konnen kiyès li ye.
Men ou te konnen se t on atis? Yeah Bon pat konnen nan anplè sa alo. Nan ki jan anplè?
Sa vle di ke jan li son gran atis li son gwo atis. Sa vle di ke son kèlkeswa kote Rutshelle rive yap rekonèt li.
M komanse follow RJ lè nou komanse date. Son moun m pat janm follow m pat janm konn aktivite li. Se. E koman w te avèk pitit li an? Oh my God I miss Wawa so much. That's my baby.

Bon bon jan wap pale an e ke sou mwen man son moun kote renmen anpil vreman. Tan pa bon.
Men pap janm gen tan ki bon den paske wap toujou nan metye paw lan lap toujou nan domèn pal lan epi ap tou lap vin pi gran wap vin pi gran lèm di w pi gran nap grand tout lè de moun yo ap grandi antanke pèsòn. Apa wè tout byen mele nè. Enben wi, donk pap janm gen bon tan, amwenske nou chak nou di ok nap fè sakrifis, nap sakrifye karyè nou epi nou pral nan yon lòt chemen pou nou kapab fè wout lan ansanm. Retirement, retirement.
Oh sa se bagay 65 ans wi. No ok honestly you you never know kote lavi ap mennen w so you never know. Men ou ou te renmen l anpil? I tell you yes that's my the love of my life I gave her a ring. On gason pa just achte yon bag for no reason. You have to really, se bagay nou pi pè kòm gason wi, achte yon ring.
Poukisa? Oh sa son gwo desizyon wi. Yon gwo desizyon pou to get married, it is a huge decision. Sa son, ok, m pa konn si moun pran maryaj lejèman, but m grandi avèk ni manman m ni papa m. Manman m pa janm travay yon jou nan lavi li non. Papa m te kyè tout bagay. Tout bagay. Pou jis konnye a. M rele manman m Madanm Pòl. Se yon mwen renmen kòb mwen li. M rele Madanm Pòl. Li toujou gen kòb. Toujou byen dòmi. Toujou byen manje. So lè yon gason al pran yon desizyon pou gade yon fi lan zye, pou di pou sa cheri m renmen w m vle marye avè w, sa vle di moun sa ou pran tout reskonsablite li mete sou do w. Paske se sa y ta dwe ye. Men lan moman n ap viv kounye a, you know, anpil fi vin vrèman endepandan. Lan lari a, se fi k ap byen woule. Yo ap travay, yo gen biznis. Gade ou, vrèman endepandan, ou van cho, ou gen tout bagay. So, so, um, at the end of the day, si m ta di w konsa, m ap marye avè w kounye a, tout reskonsablite ou gen kounye a, m ap mete l sou do m. Donk ou te pare pou w te pran tout reskonsablite Rutshelle mete sou do w? Yeah, a hundred percent.

13 heures de tan de 8 heures du soir a 2 heures du matin. No it's not true it's not true mwen te a pase tan avèk pitit gason mwen so mwen renmen fè manje I love to cook so sim vle klè tèt mwen wap wèm ale nan kizin nan map achte tout bagay mwen renmen fè manje. So m tap montre ti gason m lan fè manje. So of course live la keep going pou jiske manje a fini. Ok men si w di se pat vre sa vle dire ke kijan w te reyaji ou pat fè depresyon ditou sa pat afekte w menm paske ou te m te wè video an um ou te pi gwo ebyen then you lost weight ou megri non non you fine ou bon ou vrèman bon men mwen di w ou te ou te pi ou te Ou te trè kosto. Sa vle di ke ou megri de lè rupture lan a kounya. Eske se pa depresyon ki fè w megri? You know what is depression? Kisa depresyon ye? Se depresyon se se on se te bay se tankou se yon reyaksyon para ou diferan tip de reya de depresyon kapab fè ok lè pa egzanp ou gon rupture nan ka sa yo jan ke li aji sou ou l kapab l ap aji sou mantal ou. Epi ou antre nan on. You know depression, ou konnen depresyon se yon maladi? Non gen moun ki fè maladi. So si m ta fè depresyon, ou konnen fò ta pè pou mwen. Non, non se pa tout moun ki devlope depresyon maladi, gen on peryòd nan lavi w ke w gen dwa fè on depresyon. Non, grif, gen yon bagay ki rele grif. Ok, wi, sa vle di kòmsi ou ta grif ou menm. I was not in depression, I was not depressed.
Li pa t afekte w ditou? Yes of course mwen di sa m di w grif, grif, grif vle di konsa a. Mwen konprann se tankou ou gen yon chagren epi wap se yon etap wap pase jiskaske wap vin rekipere. Yeah se tan ki tye chagren an so yes of course ki moun lan lavi ki tap ki tap separe avèk On moun yo renmen ki pa tap chagren so of course li te vreman dominem pou on bon tan li te vreman domine Pandan konbyen tan?
and I hope I mean you know and then I know li te domine w tou tou paske nou tou le 2 te lost a lot of weight so. Ah donk wap admèt ke w te pèdi pwa aprè rupture lan? I did lost a lot of weight of course yeah li te chagren but aprè sa Ou konnen se abitid ki fè moun chagren? Lè w vin devlope yon abitid avèk yon moun, genèlman se pa moun nan w chonje non, se abitid la wi. So, e gen de moman ki te konn rive, li te konn fè m chagren. Pa egzanp, nou te konn vwayaje anpil, like nou toujou ap vwayaje together. Nou pa janm vwayaje san lòt. So, gen de lè lè m ap monte avyon, li pa bò kote m, sa fè m chagren.